SM show sou studio max haiti bonjou bonswa tout moun ki reponn jodi anko nan randevou nou pou pote pou ou emisyon SM show sa a yon emisyon yon show kote nou resevwa tout kalte moun kote tout moun gen plas yo. Yon show kote nou pale tout sijè, sijè ki dòdre kiltirèl, sijè dòdre sosyal, politik e ot. Espas sa a, nou pa gen limit, nou lage l tou san filtè, nou pa gen baryè, pa gen lang de bwa, sa k merite di a jan l ye a nan respè youn pou lòt, nou lage l. SM Show, se sa l ye sou Studiomaxhaiti. Annatandan, sonje! Abone, klike sou chanèl, klike sou klòch notifikasyon an, epi pa bliye like epi kite kòmantè anba videyo a e di nou kòman ou resevwa show a kote ou ye a. Ebyen jodi a nou genyen yon zanmi avè nou ki li menm se yon atis ki ap evolye Nan chan mizik ke nou ta rele mizik angaje a, jenerasyon sa pa rele l mizik angaje. E pou n vini a tèm sa a, se pou n ta di w ke jan w wè l la, nou egzakteman nan yon espas, kafou, ki konsakre a youn nan gwo non mizik angaje, nèg ki te goumen kont Duvalier avèk mizik li, ki te nan yon batay san mèsi, ki te nan yon batay pou lademokrasi, nou vle pale de Emmanuel Chalmay, Manno Chalmay, ansyen majistra Pòtoprens, e ke majistra Kafou la dedye l espas kiltirèl sa a, yon espas ke Kafou te bezwen, ebyen nou vini la nan espas la pou n resevwa. E Wòklò 27, Le Protestataire, se li menm ki avèk nou, yon atis ki li menm bay tout li menm, ki batay, ki livre l nan batay kont nèg k ap fini ak yon bò peyi a, nèg k ap depafini peyi a e ki jiskaprezan lage, ki fè nou nan sa n ye a la a, nan lòbèy nou ye a la a. Èske n ka di peyi. Èske n ka di yon zòn? Èske n ka di yon kafou? Antouka, se pa mwen k pral di, nou pral pale nan brase lide. Aprè brase lide a, ou menm w a fè w yon ide de nan kisa n ye jodi a. Vennsè, Le Protestataire, Roclor ansanm avè n, ebyen nou pral pale aprè poz la. Mèsi paske w rete branche, paske w rete konekte ap tann nou. Sonje nou ansanm avè w chak vandredi sizè sou chanèl Studio Max Haiti a pou yon nouvo nimewo. SM show show ou renmen anpil la 27 koman nou ye. Yow konn sa l ye SM show studio max yon gwo bagay sa e di evens m salye w m salye tout moun kap gade atravè lemond m konnen e m panse son plezi chak fwa nou avèk yon potorik gason konsa ki envite nou sou yon plato pou nou di. E pou nou brase lide, pou nou di sa nou konprann. Sou kesyon mizik e sosyal, m panse se yon plezi Evens ki fè anpil travay nan mizik ayisyèn nan. M panse mwen la e n ap di tout moun toujou abòne yo avèk paj sa e abòne yo avèk 27 tou, ou konprann. Epi nou pral jwenn yon bèl show epi pataje. E m panse se sa nou pral jwenn anpil bèl bagay. Men 27 la kote l soti?
Bon, 27 la dizon tout nèg e tout moun konnen, m toujou di l nan tout emisyon.

Astral, nan kosmik lan li gen sinifikasyon l tou, chak lèt yo, chak chif yo, chak nonb yo, yo gen sinifikasyon yo, e nan kad travay senbolik, si nou ale an Ejip, nou te ka gade sou tablo Ejip yo, gen de seri de bagay ki te defini, se te bagay de kòd yo te ye, 27 lan vle di angajman. 27 an vle di devouman, 27 an vle di ou teste. E m panse se la li soti. E answit tou òklò jan w sot di a tout moun konnen l. Epi le pwotestatè pwoteste pou tout moun e m konnen ki gen bagay yo vle di e wi se sa l ye. M sonje fas a pouvwa Martelly a se youn nan moun ki te kanpe ki te oze avèk wòklò ou te frape fò. E nan kanaval yo rejwenn ou fas a a pa fas a men o kote de Don Kato e malgre ou fè kanaval pa w men w avèk Don Kato ou djenm e ou kontinye pote pawòl la e ou se te an kèlke sòt yo te wè w kòm on nèg ki anfas pouvwa woz la e men jodi a la a e ki pozisyon 27 Direkteman jan w di l, jan w fè istorisite de 27 la, tout moun konnen l deja. Batay nou pa kòmanse sou Mateli men depi avan menm. Pase jan w di l la, se nòmal ke anpil moun pral rekonèt mwen sou pouvwa Mateli, yo pral dekouvri atis lan. Men depi avan, nou toujou gen de seri de mizik angaje. Men se mwen wè, lonje dwèt, ou tande sa deja, k pral vrèman gen yon fokis moun yo pral gen sou mwen. E m panse batay mwen an li pa ta yon batay sèlman fas avèk yon rejim oubyen yon pouvwa men se pito avèk sistèm nan e tout moun tou ki jwe patisyon pa yo nan met peyi a nan sa yo ye la. Mwen menm kòm yon atis ki chwazi m pa itilize mikwo m nan pou m ap penn yon reyalite ki pa reyalite pa m, pou m ap penn E yon lòt reyalite sosyete e yon lòt kote men m vle penn reyalite pa m nan, m panse ke nou te chwazi e angaje nou poukisa nou konnen sa ka koute nou anpil bagay nan vi nou chwazi angaje nou petèt gen anpil atis tankou m sot di la Manno Chalmay e nou sonje nèg May Moulen yo e yon nèg tankou Stiv Brinache Yon nèg tankou Eddy François, e nou ka pran tan dot atis angaje ki fè de se de gwo batay tankou nou ti mesye Masters yo. Men pa rapò avèk mwen menm ki diferan, m pral swiv batay pa travay pa yo a, e answit mwen menm mwen pral fè l diferan kote ke mwen endekse de seri de politisyen, de seri de moun ki kontribye nan mèt peyi a nan sa l ye a, de seri de moun ki kontribye nan kraze. Leta, kraze avni nou kòm jèn gason, kòm jèn fanm, e kraze tout sa sosyete a genyen kòm baz, bon se mwen menm, m pa t, m pa t mete m nan yon dimansyon kote pou m ap rele moun sa yo swa onorab, swa direktè, swa depite, swa senatè, m te chwazi rele yo jan yo dwe yo rele yo a, paske m panse ke yon moun ki chwazi mete Ayiti nan sa li apre batay Papa Desalin, m panse ke fòk nou ka endekse moun sa yo, fòk nou ka site non yo, Petèt, nan dizan, lè pitit yo ap tande swa mesaj sa pou w di, yo t ap di papa yo te vòlè, papa yo kontribye nan kraze Ayiti, nan mete l nan sa li la. M panse jodi an, tankou w di konsèp lan, nou menm nou se de atis konsyan, paske n ap fè yon mizik altènativ, se de se atis konsyan paske, poukisa m di konsyan? E nou pa di angaje a paske sa ka rive gen anpil atis ki te angaje ki vin dezangaje pa rapò avèk enterè pèsonèl, pa rapò avèk enterè politik, pa rapò avèk enterè sosyal, yo gen dwa chwazi dezangaje yo. Men nou menm nou pale pito de konsyan. Paske konsyan vle di ke se yon moun. Gen yon sanm de bagay k ap fèt, enpinite, dwa moun pa respekte, e li mete l ala, li mete l nan yon dimansyon pou l konprann ke moun pa dwe viv konsa, pou l mete l nan yon dimansyon jan mawon yo te fè, lè yo te kite plantasyon yo te moute nan mòn, se yon dimansyon konsyan ki te moute yo, pase gen esklav ki te di mèt la bon, men gen esklav ki te di non nou pa ka viv konsa, m panse se nan dimansyon sa kòm atis, paske jan w sot di a, pase gen atis, ki alèz jodi a, gad gen atis lè se pouvwa pal li alèz, m panse nou menm nou chwazi pè non reyalite, nou toujou konsan e nap rete konsan toutotan sa paka chanje. 27 nou te konn nan lari a nan manifestasyon kont pouvwa Jovenel lan, pouvwa Martelly yo. Wi bon m panse depi sou salè minimòm Preval e tout lè mwen inivèsite se te yonn nan pi gwo konba
se la m te toujou fè premye zam mwen kòm jèn gason paske yon nèg ki soti nan lise soti nan lise gentan s on konba pou jwenn yon pwofesè pou jwenn plas pou chita sa gentan sa gentan konstwi Konsyans ou kòm moun pou konnen ke fòk ou goumen pou moun kap vin demen yo, lè yon nèg antre nan lise li ka konfòtab, lise a pa pou di sèlman sou espas yo kite la pou pitit malere malerèz men ki pa dwe janm alèz. M panse sa, e lè nou vin antre nan inivèsite nan menm konba yo, nou wè se menm bagay yo, lè w nan espas inivèsite, pa gen kafeterya, pa gen pa gen mwayen pou yon etidyan fè rechèch, gen yon ansanm de bagay ki pa genyen, yon inivèsite pa gen bibliyotèk. Sa vle di nou menm kòm jèn gason, lè nou gade, lè nou nan espas kòm moun, nou konprann, nou konnen jan moun dwe viv, jan moun dwe fonksyone kòm jèn gason, sa li konsyantize nou pou nou ame nou de kouraj, pou nou denonse yo, e denonse yo pote patisipasyon pa nou pou nou wè kijan nou ka chanje e transfòme sosyete a, m panse e depi 2008 sou salè minimòm e sou Preval n ap pran gaz, n ap aprann batay e nou pral jwenn sou Mateli. E pa rapò a mizik nou, nou pral pozisyone nou. Nou pa sèlman chante, nou te chwazi tou kòm atis nou te di, nou pa sèlman ap chante men, kijan nou kapab. Nou antre nan batay la.
Antre nan batay la, patisipe avèk popilasyon an. E sa te fè anpil moun plezi, malgre gen atis ki pa chwazi fè sa, men ki chwazi pote sipò pa yo, gen dwa chante. Mwen menm m te chwazi angaje m sou tout fòm e nou fè jiska e pouvwa Jovenel la E nap kontinye fèl tankou n kontinye fèl sou moun modèl moun sa yo k la, nou endekse de seri de moun, sa vle di nap kontinye fèl toutotan ke leta pèp ayisyen an poko egziste, nap kontinye batay, nap kontinye prezan, nap kontinye denonse, nap kontinye konsyan toutotan jenn gason ak jenn fanm Konnen ke avni yo se Repiblik Dominikèn, avni yo se Etazini, avni yo se Chili, yo pa ka gen byennèt yo la, m panse sa e. Ke 27.
Trè byen. Alò, sa k te mennen n rive la a, paske jodi a, pa gen Jovenel Moïse sou pouvwa a, jodi a se yon lòt kategori moun, Men jodi a tou, gen yon kategori moun ki t ap di popilasyon an kanpe dèyè barikad li, barikad li se avni l. Jodi a la, ou wè moun sa yo pran yon lòt wout, ou ta di yo vin alye e y ap travay avèk menm moun, y ap travay pou moun yo t ap goumen anfas li avan jodi a. Ou di ou ap batay jodi a la a. Moun sa yo te sipoze alye 27 nan batay la. Nou te gen menm diskou. Chanje sistèm. Sa k pase la a? Ki fè yo gen konpòtman sa a? Sistèm nan chanje deja? Tankou m toujou di, se koz se koz ki makonnen moun. E m te di nan yon mizik, batay pa fèt ak zanmitay. Batay fèt avèk moun ki konsyan. Manman w ka papa w ka nan menm ka avè yo, men w pa gen menm batay avè yo paske dimansyon imunite yo gen dwa pa menm. E yon zanmi tou, nou ka gen menm diskou, nou ka gen menm diskou, nou pa gen menm objektif paske diskou a se nenpòt moun, nenpòt nèg ka pwononse yon diskou. Men objektif lan se fòm batay ou ki pral di men ki objektif yo. E tankou m te toujou di lè m nan lari a, m te toujou di tout militan yo sa. Batay n ap fè a se yon batay, se yon batay ki gen yon kontinite paske sistèm nan gen mwayen pou l renouvle tèt li. E m te di batay n ap fè a se pa yon batay kont yon endividi men se yon batay kont yon sistèm. E sistèm nan gen pwa l genyen an, m te di yo sispann panse ke se yon lidè k pral retire yo nan sa yo ye la a. Sispann kwè son peyi k pral retire nou sa yo ye la paske si esklav yo te panse son se sèl Desalin ki ta pral libere yo pa tap janm libere men yo te panse ke fò yo kontribye pou yo chanje kondisyon yo mwen menm e sa fè tankou nan e aprè lanmò ansyen e prezidan enkilpe Jovenel Moïse m te m fon mizik ki rele Doleans kote m pale avèk nèg opozisyon yo e anpil ki fache. ki twouve mwen mwen oze e ki menm di bon m ap choute sou opozisyon men m di klè ke pase mizik m fè yo opozisyon pat konn peye mizik pou mwen pou m fè mizik opozisyon pat konn ban m pawòl pat konn peye stidyo pat konn peye pat konn ban m pawòl pat konn peye videyo sa vle di se te konsyans mwen si jodi a tankou jan w fè l la ou ka imajine w de seri de modèl nèg ki t ap di si Jovenel ale Yo gen altènativ, ap gen sekirite, bon m pa pral chita sou sa non. Hein hein men bagay la. Jovenel ale pou hein peyi a ap gen sekirite pap gen kidnapping. Tout bagay ap nòmal nan peyi a la. Mwen m apwòch pam nan map chita sou kesyon si Jovenel ale yo gen yo gen yon altènativ. M panse sou kesyon sekirite se toujou menm rejim nan k la. Petèt gendwa gen nèg ki te nan opozisyon k al alye yo, k al bay kowòm, k al fè lajan. Men sistèm nan toujou rete debou, okontrè li ranfòse, menm lè gen divèsyon, se toujou menm yo menm nan ki gen kontwòl sistèm nan nan men yo, se toujou menm yo menm nan. Lidè politik yo pa nan kraze sistèm. Kit nèg ki nan opozisyon, kit nèg nan pouvwa, e kit moun desede, moun ki nan sosyete sivil. Yo pa nan kraze sistèm. Lepoukwa? Paske se sistèm nan ki ba yo egzistans. Paske majorite nèg ki w ap tande la swa ou ka di se yon lidè politik, Max. Se pa yon kouran dideyoloji non. Yon maten l moute radyo l, li gen yon kouran, l gen yon panse l ap veyikile, tout moun di misye se yon lidè. Se paske nèg la jwenn emisyon Li pede voye monte sou pouvwa, li voye monte sou yon endividi, kounye a l vin gen non. Se pa paske l gen yon bagay konstriktif, se pa paske l gen yon ideyoloji, li gen yon panse l ap vann, yon kouran l ap vann ki fè l vin yon lidè. Sa vle di nèg sa yo, se sistèm nan ankò ki ba yo egzistans, modèl medya ki bay nenpòt moun pale, depi se pou voye monte, ou konprann, nèg la gen dwa parèt la l chwite sou pouvwa, sou prezidan, sou depite, sou senatè, dèske yo pa ba l lajan, Eske prezidan gen dwa pa ba l yon djòb, li gen dwa voye moute, li gen medya ki pran l ki ba l pale epi ki vin kreye l kòm yon lidè. Gen jounalis tou konsa tou. Nèg la pran mikwo epi li tonbe kalonnen yon nèg jis pou l ka fè kòb. Gen de se de modèl jounalis. Kou yo ba l kòb yo fèmen epi bouch li fèmen. Wi menm jan avèk de se de modèl atis nou konnen de modèl atis ki te konn ap pale epi nou vin wè toudenkou nèg yo ale yon lòt kote. Mwen menm sa m vle di la jodi an la e sa fè mwen menm nan doleyans m sòti mizik lan lè m te sòti mizik lan E di m di, m di opozisyon, m di opozisyon an, nou kriyèl, nou kriminèl paske nou tap, nou fè pèp sa pran bal, nou fè pèp sa pran lari, nou fè ti badyo mouri, nou fè anpil nèg pran prizon, nou fè anpil moun mouri domaje, nou tap di yo barikad yo se avni yo, men jodi an la, Koman Koman va le peyi? Peyi a toujou menm jan, ensekirite, moun pa ka manje, bandi tout kote, sa vle di eske nou santi nou alèz jodi an pa gen nèg ki vle di anyen, nèg yo alye yo bò kote sèten yon sèten de Ariel menm Gen nèg k ap di w yo alèz paske yo gen pouvwa jodi a pou yo revoke minis jistis, yo gen pouvwa jodi a tou pou yo revoke direktè jeneral lapolis. M panse l klè ke modèl modèl politisyen sa yo oubyen modèl Daso man sa yo paske mwen menm politisyen m kwè ke li vini de yon kouran d'ideoloji modèl nèg sa yo pa gen okenn kouran d'ideoloji yap vann se de se de daso man ki jwenn espas m panse nèg sa yo modèl nèg sa yo fòk gen plas pou de se de modèl jenn gason ki batay ki konsyan ki konnen ke peyi sa pa ka chanje ak yon kout slogan tankou moun yo toujou pran nan eleksyon men son peyi ki ka chanje avèk jenn gason jenn fanm ki kwè nan lide. Se de yon peyi ki ka chanje a travè de se de jenn gason ki kwè nan batay e ki gon lide yap pwone, ki gon lide yap vann e ki kwè ke tèt pa yo, yo pa wè byen nèt yo se al nan leta men yo wè byen nèt yo a travè tout kominote a, tout sosyete a ki kapab gen yon myezèt, ki ka gen byen nèt yo tankou papa Desalin te toujou dil, ki bay sèvis a kominote a, ki vin pèmèt ke nou menm nou kapab konstwi leta nou vle a. Men modèl politisyen sa yo, modèl moun sa yo ki toujou ap pale nan radyo, se konsa yo toujou fè l, se pale pou yo wè yo, apre sa pou yo al negosye nan lide ke y ap batay nan non pèp la. Paske pèp la yo itilize l kòm yon zouti, kòm yon zouti, kòm yon kwi pou yo al mande swa avèk pouvwa, swa avèk entènasyonal. Men m panse jodi an l a klè ke figi nèg sa yo nou wè yo, e n te gentan wè, n te gentan konprann yo, m panse klè ke jodi an fòk nou menm kòm jèn gason fòk nou gen yon lòt diskou, Fò n gon lòt modèl batay tankou m di militan yo. On nèg ki militan, son nèg ki gen yon bagay li kwè ladan l, son lide l kwè ladan l, li goumen, l angaje l, men w pa yon abolotcho. Yon abolotcho son nèg ki chwazi ap kouri dèyè nenpòt moun men lè w son militan, men si w son militan ou pa ka chwazi. Pou nan ap rele viv lide, wap fè modèl bagay sa, sew kap konstwi modèl, modèl e san swadizan lidè san lide sa yo. Ou konprann? Lidè san lide sa yo, modèl moun sa yo, lè n konstwi yo men sa yo ba nou kòm, paske pou gen lidè fò gen lide, se lide ki pral bay lidè, pa pa ka gen lidè san lide. Gon bagay ou sot di la ki ase enpòtan, yon modèl près kap bay yon seri nèg pale men depi 86. Aprè 86 se modèl se ou gen enpresyon se menm moun sa yo se pa enpresyon men se sa l ye se menm moun yo ki ap pale se yo ki fè sistèm nan se yo ki ban nou l men se yo ki vin ap ban nou diskou y ap chanje sistèm se yo k rejenere sistèm men se yo près la toujou ap bay pale ou ta di pa gen lòt moun anndan kominote a anndan sosyete a anndan peyi a lè près la. Pou yon rezon ou pou yon lòt, rezon pòch e otre, pouvwa e otre, se menm moun yo y ap bay diskou, y ap bay pale, m kreye nan tèt moun yo sa yo vle. Donk jodi a la a, èske près la tou pa enplike? afon nan sa nou ye a la a, lavi chè, tout kalte malè nou twouve n jodi a la a, yon peyi ki fin dekrenmen. E m panse li klè ke pa gon yon konpatisyon, pa gen. Èske m pa ta dwe sispann bay moun yo pale? Èske près la pa ta dwe fèmen mikwo l pou moun sa yo? Mwen menm m panse près lan pap janm fèmen mikwo l pou. Papson fèmen mikwo l pou modèl moun sa paske près lan li menm li konstwi sou yon baz se sistèm nan ankò k bal ki bal li tete se sistèm nan k bal nesans paske banm di w yon bagay yon bagay ki pran fòm nan sistèm nan li pa gen dwa ale kontrè de sistèm nan sinon l ap disparèt e chak fwa de seri de selil de seri de gwoupman. Nan sosyete a chwazi pran de pozisyon kontre avèk sistèm nan oubyen de bagay, se swa sistèm nan disparèt ou, oubyen ou chwazi li disparèt ou, oubyen ou menm ou chwazi gen menm diskou a, moun ap banalize. E lè m vle di kisa, se de seri de modèl moun ke medya p ap ba w pale. W ap vin rive yon lè ke ou wè w pa egziste paske medya p ap ba w pale, modèl diskou sa yo p ap vann yo. Oubyen tou ou chwazi antre anba sistèm nan. Ebyen, lè w nan modèl medya sa a an Ayiti, se de se de modèl medya ki ap bay de se modèl moun pale, san lide, san metòd, san refleksyon, san yon lekòl de panse, paske lè nèg la dèyè yon mikwo, men fò l gen yon lekòl de panse e li gen yon misyon tou ki se. Edike, se enfòme, pandan nèg la li menm li pa nan enfòmasyon. Nèg la nan zen. Nèg la pa nan edikasyon, paske nèg la nan salopri. Paske yo pa kwè nan de seri de modèl moun k ap pote refleksyon. Paske sistèm nan li gen modèl atis li, li gen modèl medya l, li gen modèl politisyen l, li gen modèl anbasadè l, sa vle di, li menm, ou menm lè w chwazi pou w opoze avè l, e swa w disparèt oubyen ou rete la tankou yon moun y ap banalize atravè diskou w ap pote yo. M panse ke modèl près nou gen la fòk nou gade l tou pou n chanje l fò nou ale nan baz. Depi nan edikasyon, paske modèl lekòl oksidan ba nou an, ki vrèman ap konstwi nou pou deseye pou mode pou sistèm nan menm, e yo mete yon zouti ki se la relijyon, tankou Karl Marx di nou ki se l'opium du peuple, sa vle di, yo mete modèl bagay sa pou marando w kòm sitwayen, pou demounize, paske ou pa konsyan, paske premye bagay yo fè w, yo fè w pa kwè nan moun ou ye a, paske yon Ayisyen pa fyè pou l di ke. Li se, li se Ayisyen, li se Ogou Feray, sa vle di nan, nan lespri l, li plis vle sanble a Bondye blan. Nan lespri l, li plis vle sanble avèk blan an. Pandansetan blan an banalize l nan nesans li, larelijyon pral banalize l, li pral pran sa l genyen kòm richès li pral ba l yon Bib kenbe nan men l pandan l pa menm ka entèprete sa k nan Bib la. Sa vle di, lè w gen modèl lekòl, modèl diskou sa a, modèl brèch sa yo, modèl moun sa yo k ap vann sosyete, k ap pann sosyete a de se de kote, ou menm, lè w vin kanpe anfas, ou ka disparèt. E sa fè medya pa p janm sispann bay modèl moun sa yo pale tankou jodi a. Y ap toujou ba yo pale. Ou mèt wè demen se pa misye k ap pale men y ap kreye yon lòt misye ba ou, paske fò yo kreye yon lòt misye ba ou paske. Pou w ka toujou kenbe statu quo a, pou w ka toujou kenbe sistèm nan, paske gen de diskou yo pa vle. Yo pa vle tande yon diskou kote w ap pale de lide Desalin. Yo pa vle diskou sa yo. De se de diskou k ap pale de byennèt. Yo pa vle diskou sa yo. De se de diskou k ap pale de batay pou nou gen yon lòt sistèm. Yo pa vle diskou sa. Sa vle di modèl moun sa yo y ap toujou pale nan medya sa yo. Ki bagay ki vrèman endign yo, dese de modèl moun, ou wè dese de modèl moun ki ankò, ki fè anpil gabji, ki fè anpil dezòd, ki mete nou nan sa nou ye la, de modèl moun ke nou te pran pou dese de swa pwofesè, entèlektyèl, modèl moun sa yo fin fè tout sa yo, yo te gen diskou pou yo vann nou sa yo t ap vann nou an, men jodi an ankò yo prè pou yo vin retounen ankò pou yo ba w diskou pou yo fè w konnen ke se entèl ki te anpeche. Pou yo moutre w ke sa yo t ap vann nan te bon, e paske l te bon gen moun ki te konbat li. Men, kòman w men, sa vle di pou gade yon dese de moun, swadizan entèlektyèl, pou wè yo gen dimansyon sa pou y ap vann nou e dese de bagay ki pa gen anyen pou l wè avèk mounite, dese bagay ki pa gen anyen pou l wè avèk sosyete. Jodi a se nan faz sa a n rive. M panse ke nan kraze sistèm nan. Enben nou nan kraze laprès sa tou, modèl laprès ki gen la a. Nou nan kraze modèl kilti k gen la a. Modèl kilti k gen se kanaval sèlman ministè lakilti ka òganize a. Nan modèl politik, se nèg ki fè tyoul blan. Mesye se di pou yon nèg senatè pandan 2 fwa, pou nèg la menm bezwen prezidan, li di w. Blan an satisfè paskel fè konbyen tan lap travay a blan on nèg ki senatè menn ou bay vòt menn pou nèg a diw fyè blan an fyè deli paskel fè konbyen tan lap travay a blan sa di se desede de tchoul on nèg tankou lanbè on nèg tankou andre michel desede modèl moun majorite politisyan pagen yon kal tire depi nèg la nan politik 99 pousan ladan yo se tchoul blan yo ye Sak pa tyoul blan ou ka kontel sou dwèt yo paske tout gen madanm yo aletranje, tout gen pitit yo aletranje, yo gen ka aletranje, m pa gen pwoblèm yon nèg ki gen madanm ni pitit li aletranje, pase si la pa bon yo gen dwa chwazi men si w itilize la kòm tranzit tou se nòmal pou al fè tyoul blan paske w toujou konnen ke la pa peyi w, la pa kay ou, e sak fè w fè tout dezòd ou vòlè, Ou sipòte kriminèl, ou bay zam, ou pèdi jenès lan, ou lage l nan tout salopriti paske w konnen ke ou menm ou gen byennèt ou ka blan. Ou son tyoul, modèl moun sa yo pa ka toujou ap pale nan figi moun. Le maten depi w ouvè radyo, se nèg sa yo k ap pale nan figi moun. A midi lè w ouvè radyo se modèl nèg sa k ap pale nan figi moun. Poukisa? Pou anyen pou yo k toujou al vòlè. Ou ka imajine w, nèg yo fè tout tan sa apre Jovenel fin mouri, nèg yo gen kesyon de akò. De se de modèl politisyen nèg kal lekòl entèlektyèl lè w tande yo k ap pale pou nèg yo pa ka antann yo son anyen sa vle di nèg yo pa t gen anyen nan tèt yo se al vòlè al fè tchoul blan al fè tchoul Ariel men modèl moun sa yo men m ap toujou kanpe anfas yo pou m toujou di yo peyi a pa ka rete sou lòd yo on nèg ap fè akò peyizan pa ladan l, sektè atistik pa ladan l, sa vle di ou pran ti André Michel, ti Marjorie Michel, ou pran ti sesi, ti lòt bò, tout lòt ti politisyen w konnen ki visye tchoul blan yo, yo regwoupe yo nan Montana, yo regwoupe yo ka Ariel, yo fon akò yo vin ponn pou jenn gason k ap batay, kounye a pral antre nan demach yo a, m pa kwè l, m pa kwè l li posib. Pou se nèg sa ou pansew ka genyen desizyon peyi a. Panse jodia son gwo batay pou ki fèt avèk la jenès poun di nèg sa yo alte la. Sa kap fèt jodia se kraze sistèm, se pa yon kesyon de vin bay Andre Michel, vin bay sesi, vin bay lòt bò, vin bay lanbè, vin bay nèg sa yo vin kraze peyi a. Yo rele l Roclor li se 27 li se le protestatè swiv li sou tout rezo sosyo yo sou YouTube wap jwenn diferan tit li yo. Notamman doleyans, doleyans ki fè nèg yo voye pye, konpayèl batay yo, ki fè nèg yo voye pye, men tou senpleman paske li menm li rete nan liy batay la, e lòt moun yo, yo devye. Donk, gen anpil lòt mizik, pou w kapab okouran de dènye pwodiksyon l yo, abone ak chanèl Wòklò 27, Le Protestateur, menm jan n ap mande w abone ak chanèl Studio Max Haïti, ki toujou la pou pote pou ou SM show, show sa ki soti chak vendredi swa 6 è sou chanèl ou renmen anpil la. Se te yon plezi pou nou te avèw. Mèsi anpil Vincent. E mèsi Marc, se Jean Dylan ap di tout moun abòne a paj youtube la e ki se SM show la. E mwen menm tou Vincent le protestateur Wòklò se chanèl youtube mwen epi Instagram Vincent Wòklò, Twitter Vincent Wòklò sa vle di abòne e. Son plezi nap di kontinye goumen epi anpil pridans pase konn peyi a vrèman difisil sou kesyon gaz gen bagay nou pa pale men anpil pridans epi nap di tout moun ayibobo paske peyi sa ka chanje depi nou kwè nan batay. Pwochen randevou nou avèk Studio Max se SM show sou Studio Max Haiti Se pou vandredi pwochen, piske chak vandredi sizè, gen yon nouvo nimewo SM Show ki soti. Tchenbe rèd, pa moli!